10 siy ki pral montre w ke madanm ou, mari ou, mennaj ou anba.
Anba efè mistik. Sa vle di, moun kapab ap fè bagay mistik pou kraze relasyon an. Pa bliye, moun pa fè bagay mistik sèlman pou kraze relasyon paske l bezwen mari w oubyen paske l bezwen madanm ou oubyen paske l bezwen pran mennaj ou nan men w. Pafwa moun nan fè l tou par mechanste. Li gen dwa wè jan n ap viv, jan relasyon nou ap mache byen epi li jalou de sa, li jalouse de sa. epi li jis vle kreye turbulence sa nan relasyon an, ebyen pou yon rezon ou pou yon lòt, kòm kè l pa pur, coeur li kapab noir, ebyen li menm li chwazi fè nenpòt sa k kwaze chemen l pou l kapab devye relasyon ou menm avèk moun sa a men sa pa vle di ke li bezwen mari w oubyen madanm ou se sa k fè li enpòtan pou w konnen ki tip de moun w ap frekante sou wout ou paske gen de moun ou mennen lakay ou gen de jan ou w ap viv ou mennen moun sa a lakay ou epi moun nan vin wè jan w ap viv avèk madanm ou kote w rete tout sa jan w ap grandi. Ebyen li chwazi fè nenpòt sak pase nan lidel pa rapò avèk anvye paske moun sa anvye li chwazi itilize nenpòt sak nan pouvwal poul devyew ebyen ou pral konnen 10 sekrè sa yo oubyen 10 sentom sa yo ki pral fèw wè eske mennaj ou mariw oubyen madanm ou anba efè mistik De fason pou moun pa kraze relasyon nenpòt kòman. Se sa k fè fò w evite genyen nenpòt zanmi. Sou langaj moun nan w ap kontwole pou w wè èske sa a ka fè yon bon zanmi. Èske moun sa a gen de trè bòn zentansyon a ton ega? pou w kapab konnen jan pou w manedj oubyen manevre oubyen pwoteje relasyon ou avèk madanm ou, mari ou, mennaj ou. Ou pral konnen sekrè sa yo ki oubyen sentom sa yo. Epi pou w kapab jere tèt ou, jere mari ou pou evite pèdi l pou. E e dan ri pou dan ri. Koman nou ye tout fanatik sekrè bonèw m espere ke nou tout trè trè byen se yon plèzi pou m fè ti video sa pou nou jodi a pou m e pote jan de enfòmasyon enpòtan sa ba nou pou n sove relasyon nou m espere ke nou tout trè trè byen byenvni tout nouvo abòne yo e pi tout ansyen abòne yo mèsi paske nou pataje mèsi paske nou toujou kite like sou video yo Epi, n ap kontinye grandi avèk sekrè bonè w e sekrè bonè w p ap janm fatige pote de trè bon kontni pou nou paske li renmen nou anpil. Premye, premye sentom pou dekouvri ke Yap fè mistik dèyè mariw ebyen Li te byen pwòp avèw moun sa te byen pwòp avèw nou tap byen viv bagay sa yo d'un kou ou wè relasyon an vin sèk nan menw li frèt pafwa Pafwa, bon, pafwa konn gen lòt ti bagay kòmsi l ka ap twonpe w tou, men, majorite fwa, gendwa se yon bagay, yon lòt moun ki jalou de ou, yon lòt moun kèlkonk ap fè dèyè mari w oubyen madanm oubyen mennaj ou pou l kapab kraze relasyon an pou yon rezon ou yon lòt. Li ka bezwen pran nèg la, se konsa tou, li gendwa pa bezwen nèg la, se jis pou l ka fè w mechanste epi pou l kite w nan selibatè menm jan avè l. Pafwa ou wè relasyon an vin moun nan te byen avèw tout avèw tout sa gade e nap soti ansanm nap fè tout ti afè nou ansanm epi ou vin rete wè li frèt li pa sou ou e li jis pa pa enterese avèw nan preske anyen ou menm wap poze tèt ou kesyon wap di kèt sa kap pase konsa paske relasyon pam nan m pa konnen l te konsa mwen menm. Sa se premye sentom nan. Veye. Dezyèm sentom, li pa vle pase tan avèk mari l ankò, li pa vle pase tan avèk madanm li ankò, li pa anbrase w menm jan ankò, li pa vle pase tan ak timoun yo, li pa vle pase tan ak mennaj li. Ou santi l totalman dekonekte avè w. Epi, sa k di a, menm si w ap pale avè l, li pa tande w. Li pa menm tande w menm. Voye zanmi, fè zanmi, fanmi pale, li pa pran konsèy. Se kòmsi ou twouve ke zye moun sa a bande. Li pa wè anyen. De zòrèy li bouche, li pa tande anyen. Fòk ou trè veyatif avèk jan de sentom sa yo. Twazyèm Twazyèm sentom ki ka pwobableman oubyen posibleman y ap fè vye bagay dèyè relasyon w, dèyè mari w, madanm w pou l kraze, ebyen ou wè l fache souvan, li pa t konn fache avè w konsa. Li pat konn fache avèw, nou te toujou byen pwòp, ap bay ti blag nou ansanm. Epi, ou wè li kòmanse ap fache souvan, nenpòt ti jès ou fè devanl deranjel. E, franchman, ou wè se pa konsa mariw te ye, se pa konsa madanm ou te ye, ou vin derekonèt li pa rapò avèk jan de konpòteman sa yo. E mwen di nou ankò, pa bliye gen moun ki chwazi detwi famiy ou, maryaj ou oubyen relasyon par jalouzi. Tou senpleman li pa fòs li li li li santi l jalouz de jan l wap viv epi li chwazi pou l kraze sa. E gen moun tou kap fèl paske li bezwen pran mariw nan menw. Pandan se tan m diw li pa fòseman pou moun nan bezwen mariw oubyen li bezwen madanm oubyen li bezwen pran mennaj ou a. Ebyen gen moun tou kap fèl jis poul kapab humm pran mariw nan menw. Jis pou l kapab pran mennaj ou nan men w. Veye zanmi, paske gen moun ki renmen zanmitay anpil pandansetan se menm zanmi sa a k ap lage l nan tchouboum. Gon nèg ou gen nan men w, gon fanm ou gen nan men w, ou pa p mache trennen zanmi lakay ou tout lasent jounen paske li son danje pou ou. Li ka kraze relasyon an nan men w san. San rezon. Li ka pran nèg sa nan men ou san ou pa rann ou kont. Li ka pran mennaj sa nan men ou san ou pa rann ou kont. De se fè, fòk ou trè trè veyatif nan sans sa a. Katriyèm sentom, katriyèm tips k ap fè w wè moun sa anba yon efè mistik oubyen gen yon bagay k ap ting ting li pou pèmèt. E e e relasyon an twouble nan men w. Li pa gen ankenn dyalòg avè w. Li te konn fè ti dyalòg avè w, tèt a tèt, bagay sa yo, n ap fè ti pwojè nou ansanm, n ap pale. Ebyen kounye a, li pa nan okenn dyalòg avè w. Li totalman fèmen nan sa ki gen rapò avèk dyalòg. Li pa enterese ni tande w, ni pale avè w ankò. Senkyèm tips, senkyèm sentom k ap fè w wè moun sa a posibleman li anba efè mistik de yon zanmi w, de yon bagay, de yon fanmi w kèlkonk. Epi gen fanmi tou ki konn antre nan bagay sa yo paske avan sa ou te trè pwòch yo epi. D'un coup, yo wè ou plis sou mari w, ou plis atache avèk mari w, atache avèk famiy ou, ebyen, li di an enteresant lap fè, map montre l jòj. Ebyen sa l fè, li kòmanse ap fè vye bagay dèyè nèg ou a, oubyen dèyè fanm ou an, oubyen dèyè famiy lan, Jis pou kraze sa, fòk ou trè veyatif. Si w gen machin kèlkonk, ou gen kwen kay ou, ou genyen bagay, fòk toujou ap veye, fòk toujou ap fè netwayaj. Moun ki pafwa ap fè plizyè mwa, yo pa tcheke anba kabann yo, yo pa tcheke kwen machin yo, yo pa tcheke bagay. Fòk ou toujou fè sa. Fòk ou toujou fè sa. Li trè enpòtan. Ou menm ki gen machin ou, bagay sa yo, li enpòtan pafwa pou. Pou pase yon bagay anba machin nan, pou leve l, pou kouche anba l pou gade si pa gen kèk vye bout bagay mare anba l, oubyen si pa gen kèk vye bagay yo kole kèk kote nan machin nan. Li trè enpòtan. Lè w gen kwen kay ou fò w toujou ap verifye pafwa. Si w gen zèb nan kwen kay ou, si w genyen. M pa konnen e ti rak bò kwen kay ou, sa pral depann de kote ou rete a, fò w toujou ap verifye, pafwa toujou fè yon ti verifikasyon pou wè si pa gen kèk vye boutèy ki pandye dèyè a, si pa gen kèk vye boutèy ki ki plante nan kwen an, si pa gen kèk bagay. Se pa sipèstisyon, men se jis pridans. Fòk ou trè trè pridan nan sans sa a. Senkyèm sentòm lan se. Tout sa ou fè devan l pa bon. Ti pale a gentan fè l fache. Nenpòt ti pale ou fè avè l, li gentan fè l fache. Tout ti sa ou di l pou li se bri w ap fè nan tèt li. Manje vin pa gou nan bouch li. Ou te konn fè bon ti manje pou li, ou wè se li k ap felisite w. Kounye a, ou wè e kòmsi ou fè manje ak pa fè l la se menm bagay. Okontrè, li ka di manje sa a li gen vye piman, manje sa a li manke tèl bagay, li manke tèl bagay, sèlman pou diskisyon kapab kreye, ou menm pou w kapab reponn li, di bon se menm manje a, se menm resèt la, se menm jan m te toujou konn fè manje pou ou, ou pa janm konn di m anyen, poukisa kounya la ou oblije ap bagay, sa k pase, èske se yon lòt fanm ou genyen, sa w tande a. Pafwa, medam yo toujou antre nan je sa. Pandansetan yo pa rann yo kont oubyen yo pa update mind yo nan sans sa. Lè w wè nèg la gen yon movè konpòteman, pafwa tou fò w trè veyatif. Se sa k fè m di pafwa moun nan gen dwa gen moun li tou, bagay sa yo oubyen kèk moun k ap ba l zye dou deyò a epi li fèb, li kite sa ap pase. mal nan relasyon li epi l ap bay plis atansyon deyò a. Men, majorite fwa se pa sa li ye. Majorite fwa, se pa sa li ye. Sa k fè medam fòk nou trè pridan oubyen trè pridant nan sans sa paske pafwa lè w wè nèg la gen yon konpòteman, avan ou eklate sou li pou w ap di a e menm jan m te konn fè manje pou ou, bagay sa yo se toujou menm jan an, jan ou te konn sesi sela, bagay sa yo kounye a ou vin gen yon. Ou vin gen lòt fanm ou, bagay sa yo kreye diskisyon, pale fò, pale anpil epi sa w tande a se sa, se sa egzakteman vye bagay ki fèt deyò la, se sa l ap tann epi pou l kraze sa, sa w tande a, depi gen yon pale anpil ki kòmanse, menm goumen kapab met pye, yon pakèt bagay gen dwa fèt epi sa w tande a relasyon an kraze lontan wi. Ou menm podyab ou lage de bra balan, ou pa menm konnen sa ki koz. Ebyen, se pa rapò avèk tout bagay sa yo. Se sa k fè fò w trè veyatif e fò w toleran pafwa pou w gen kontwòl. Si w kretyen, si w se yon moun ki kwè nan lapriyè, si w se yon moun ki kwè nan enèji pozitiv, ebyen, fò w aprann priye, fò w aprann konekte. Ou konprann? Pou chèche kontwòl sa k ap pase a, pou evite jan de bagay sa yo kraze relasyon w. Paske solisyon an, se gen dwa se nan men w li ye ankò. Pou relasyon w restore jan l te ye avan an. Pou w retire jan de enèji negativ sa yo, jan de efè mistik sa yo k ap toumante relasyon w lan. Se sa k fè li trè trè enpòtan. Sizyèm. Sizyèm sentom ke yap fè mistik dèyè nèg ou sizyèm sentom li pa vle kole sou ou ankò menm pou jwèt li pa anvi dòmi avèw ni fè lanmou avèw ni pran sant ou pafwa e kòmsi pou li menm se sant piman bouk ou genyen oubyen se sant gèp ou genyen e depi ou pase bò kotel li santi kòmsi ou leve tout plim sou dol pandan se tan wap di kyèt mesye yon moun mwen te an amoni avèl konsa. Epi se konsa relasyon an ye la a, se konsa bagay yo vin ye. Kounye a ou kòmanse ap fè jalouzi, ou panse se lòt fanm li genyen, ou panse se lòt nèg li genyen, bagay sa yo. Pandansetan, li gen dwa pa sa ditou. M pa di pa gen posiblite pou l ta sa tou non. Men pafwa oubyen anpil fwa, se pa lòt moun moun nan genyen. Se moun k ap kreye tirbulans nan relasyon ou. Ou wèl pa fè lanmou avèw li pa menm ka pran sant ou menm se kòmsi son kout van ou te fè sou li lè ou pase bò kote se kòmsi se kout son kout van ou te fè sou li epi li santi kòmsi li kontrarye totalman pafwa tou li gen dwa ap kreye vye ekskiz Ki pa gen sans pou pou l kapab fè diskisyon avè w. Pandanswetan ou panse se vle l pa vle w ankò, se renmen l pa renmen w ankò, se se about li about a relasyon an, li pa t vin pou l rete. Epoutan, se lòt vye fòs k ap manipile relasyon w, manipile lespri l ak yon men nwa dèyè l, ou pa janm konnen. Fòk ou trè trè veyatif. Setyèm. Setyèm tips oubyen setyèm sentom ki yo kap fè mistik dèyè nèg ou, dèyè mari ou oubyen dèyè mennaj ou, ebyen ou remake ke moun sa kòmanse gen anpil vye tèt fè mal. Souvan trè ra, biza, bagay li pat konn gen lontan, bagay ou pat konn santi avan, pafwa se vye poupe. Yo itilize sou non w kote y ap foure egui nan kò l. Ou menm w ap santi vye sentom sa yo, ou pa konn anyen bagay sa yo, w al kay doktè. Epi, w ap achte konprime w ap bwè, bagay sa yo. Chak yon ti tan, se vye sentom sa yo w ap santi. Ebyen, se gen dwa se menm jan de bagay sa yo. Uityèm. Sentom, Yo gendwa ap fè maji, gendwa fè mistik dèyè relasyon an. Ebyen, anpil vye doulè estomak, gendwa madanm ou ap gen vye doulè ba yo li pat konn genyen lontan, bagay mari ou ap gen vye doulè estomak bagay sa yo, li pa gen kontwòl sa kap pase a. Ap achte pakèt medikaman, al lopital. Ebyen Doktè a analize l gade tout bagay li di w m pa wè anyen non m wè w anfòm sèlman li eseye preskri w de medikaman kòm se doktè l ye men an reyalite ou pa gen anyen vre fòk ou veye sa yo fòk ou veye veye bagay sa yo ebyen nevyèm nevyèm tips Ke yap fè bagay mistik lan dèyèw Pafwa lajounen ou santiw fatige ou anvi dòmi Lèw rive pouw ta dòmi ou wè dòmi pa twò nan jew E pafwa ou santiw tèlman fatige se dòmi an ou wè devanw Kouw kouche siw ta fè kontrè a. Nan nwit, gade, tout moun ap wonfle nan kay la e pou ta di se ou menm ki, kòman m te ka di sa, se ou menm ki gadyen kay la k ap veye pou si vòlè ap antre oubyen pou si bagay. Tout je moun koud, y ap dòmi, y ap wonfle, ou menm de grenn je w kale nan plafon kay la, ou pa ka dòmi. Ebyen, fòk ou jere. Ti bagay sa yo paske ou gentan wè sak la. Gras a sekrè bonè ou gentan wè sak la, sètadi fò w mete les points sur les i, fò w jere sa. Dizyèm tips ke genyen vye bagay men nwa kap fèt dèyè w, ebyen. Humm son bagay pafwa kèt li parèt bizarre. Pa egzanp ou wè ou pat renmen yon moun la, moun nan te toujou la ou li pat janm enteresew, bagay sa yo, gen moun ki timid li renmen w men li pap diw sa. Ou byen li wè li tèl ou tèlman anfòm ou byen ou tèlman bèl ou byen ou tèlman byen kanpe pou li menm oto estim li twò ba e byen li met nan tèt li sil abòde w petèt ou te gen dwa pa menm gade l menm e sesi li gen dwa vrè si moun sa abòde si moun sa ta abòde w ou te gen dwa pa menm gade l menm ou te gen dwa pa menm kòman moun yo konn di a menm menm fon kout van nan w koton ba l ba l santi sa se klè pandan se tan E moun sa te toujou la, tout bagay, epi d'un coup ou wè ou kòmanse gen santiman pou moun sa. Ou wè ou kòmanse ap reve de moun sa. Ou wè ou kòmanse ap sonje moun sa. Ou wè ou kòmanse ap anvi wè moun sa. Pa egzanp, ou konnen li te konn vin nan zòn la, epi ou te konn wè l konsa konsa. Epi d'un coup. Ou di kèt, poukisa entèl pa pase la, kòman m fè tout tan sa a pase entèl pa janm pase la a. M anvi wè l wi. Pafwa menm zanmi w yo gen dwa ap di o sa k pase l la a. Li manke w, li manke w fèy? De kiyès l ap pale la a? Ebyen, fòk ou trè pridan.
Pafwa l gen dwa tèlman gen yon santiman pou ou. Li pa wè sa pou l fè, li pa wè sa l ta di w oubyen l pa wè sa l ta fè pou l avè w, ebyen sa l fè? Li konnen non w, li konnen sinyati w, li konnen enfòmasyon de ou, pafwa l gen dwa menm chèche konnen dat de nesans ou, li gen dwa menm mande w ki anivèsè w, ki dat anivèsè w, bagay sa yo, epi ou menm ou gen dwa di l men dat anivèsè, epi an palan li di a ou fèt tèl dat, ou fèt nan tèl mwa, nan tèl mwa, nan tèl bagay. Ou fèt nan tèl mwa, epi ou di wi nan tèl mwa wi, pa inosans, ou konprann? Epi, sa w tande a, li menm, li pran tout enfòmasyon sa yo, li aplike yo kont ou. Avèk sa l konnen, avèk sa l aprann, ebyen, li aplike yo kont ou, epi se rete w rete, ou wè w kòmanse damou moun sa a, ou wè w kòmanse. Fou pou moun sa, wè w kòmanse kòmsi atache avèk moun sa, wè w kòmanse gen yon sansasyon biza pou moun sa, wè w kòmanse gen yon santiman kòmsi ou pa ka konprann sa k ap pase w la pou moun sa. Ebyen, se egzakteman sa k ap pase, se egzakteman jan de bagay sa yo k ap pase. Fè trèzatansyon. M espere ke nou konprann, analize pwen pa pwen. Lè w fin tande videyo sa a, si l posib pou w retande l ankò, ebyen, eseye tande l ankò. Pataje l, kite yon like sou li pou plis moun ka jwenn li. Nan sans sa a, pou moun ka konn kòman pou yo jere relasyon yo, pou yo veye sou mari yo, pou yo veye sou madanm yo, pou yo veye. sou sentom kap pase nan relasyon yo de fason menm jan ou menm ou jwenn chans pou dekouvri videyo sa pou kapab konn koman pou jere relasyon ou pouw pa kite moun krazel ebyen se menm bagay la lèw pataje videyo sa ou gen dwa sove anpil anpil relasyon ki te o pwen pou yo kraze de se fè pa neglije pataje videyo sa kite like sou li epi. Map tann nou nan kòmantè a pou nou dim eske nou konn abitye viv jan de sitiyasyon sa yo deja. Sekrè bonè yo renmen nou anpil, mèsi pou prezans chak grenn moun ki sou chanèl la, ki toujou ap bay love e pèmèt ke nou rete anvi, babay mezanmi.